Sou banm fon kanpe. Hey tout moun koman nou ye koman nou ye se yon plezi pou mwen pou mwen antre nan kay lan pou mwen salye nou pou mwen mande nou koman nou ye eske nou anfom pou mwen menm mwen anfom mwen swete nou anfom tou so yes so anvanm komanse map di mèsi anpil avek ou menm ki like ki abone avek chanel la mèsi anpil mwen vreman apresye sa eke ou menm ki pral gade video sa mwen swete ou abone avek mwen tanpri fè sa pou mwen edem avanse mwen renmen nou anpil anpil. Bon mwen vin fè yon reyaksyon kote Yvlona avèk Nice Simon yo te devan jij so yo tap yo tap diskite yo tap debat so jan yo relel lan so se sa ke mwen wè nan video an so mwen pral bay reyaksyon pa mwen de kisa ke mwen panse so an nou gade video an ansanm avèk mwen guys so poukisa yo pako arete Leonard so gade video an ansanm avè mwen.

Nan m sonje lap pous li mwen mòdel epi se lè sa m gen presyon li paka reziste epi li lage m menm lè m te di non se vre. Siw genyen on madanm wap viv avèl telefòn sone li kache lap kache nan kwen poul nan telefòn li paka rete pale devanw gon bagay ki wrong. Gade figi moun kap pale ak Ayiti gade figil Gade figi nèg lan like gade figil byen gade gade gade gade moun nan byen pou nou wè guys waw. Non majistra pa janm leve menm jodi. Humm la yo di Pou nèg sa kanpe nan figi moun nan figi tout moun sa yo la like je yo tout lan blan je yo tout lan yo tout la je yo tout la avèg yo pa gen je pou yo wè pou mesye kanpe di konsa kel pa janm leve men sou fi an waww. Talè an banm banm retounen l pou nou banm retounen li pou nou tande mezanmi so mesye a kanpe di konsa ke li pa janm leve men l sou miss Simon nou tande.
Gon bagay ki wong non majistra pa janm leve menm sou miss dakò majistra. Mwen menm mwen tap viv ansanm avèl a tout kèm a tout mwen menm e an gwo a tout senserite men li menm li te gon objedif.

Ok Eske w panse ke pandan 6 zan sa a wap sibi tout bagay sa yo on sèl fwa? Ou pa janm gen yon kolè, ou pa janm enève, epi se pa paske w te vle l men ou rive frape l kanmenm? Non Majis sa pa janm rive.
Non
Eske jou swa sa a, jou premye Oktòb la, mwen di w wi, m ka reponn sa. Malgre. Tout sa k pase nan nuit lan. Nuit premye oktòb la. Leve pale nan telefòn, fèmen pòt, mete rad, vinou, enève, pran telefòn li pa vle ba ou l. Malgre tout sa k pase yo. Jiskaprezan n ap pale la, ou pa janm raple w ke w te frape l ditou.
Mwen di w byen majistra, mwen pouse l, zye l.
Kounya la li pouse li. Gade yon koze. Tale a la li ta plede l di l pa janm leve men l sou li kounya la li di konsa ke li pouse l je l. La, la misye rize anpil, li bay manti anpil. Bon mwen menm, mwen menm si m te jij, si m te a viv Ayiti m te jij, m tap, m tap tou, m tap tou fè arete li. Like ayiti ayiti moun paka jwenn jistis yo moun paka jwenn jistis ayiti like depi moun nan depi moun nan yon ti jan li gen ti lajan like ti bagay li pi robo malerèz ki malerèz paka jwenn jistis ayiti ou wè ni simon la ou ta di konya ni simon li majistra li ta jwenn jistis bon e e si mi simon paka jwenn jistis e malerèz yo kote yo pral jwenn jistis sa waww.

Lè l ap koupe nwè pwen m pouse l zye l frape nan pò kabann nan li menm li son moun se konsa l ye depi l wè ou fè yon ti bagay li menm li aji se aji l aji epi l ap di m m pa ka ri non fò m tounen sa lòt la di konsa ke li aji li aji sa vle di a talè sa vle di ke like si Nini Simon fè yon bagay li aji li aji like a fòs gason avèk fòs fi èske yo menm bagay

Ou wè lap griyen dan l, li fou. Li fyè de sa l fè an, paske l konnen ke yo pap arete l.

Desi, Bon, alò, jan m ka di l, diskisyon sa a ki rive a l pa t janm konn rive lan eta l rive jan, jan kònis bagay eksetera ye a. Men, nou te toujou konn gen ti plis de bouch. Ò, nou toujou konn gen ti plis de bouch. Dènyè kesyon, mwen vini. Èske. Freo ou ka di pou la paw ta renmen nice tounen lakay bon e sa son trè bèl kesyon m byen apresye sa maistra. Sousou anpil men pou yon moun kanpe ke yo fè yon zak malonèt konsa kounya pou m pouse dan pou yap griyenm like m pa m pa wè sak fè m pa wè sa ke pou sa ke moun yap ri la a. Yo tiye Nice Simon a Nice Fanmi Nice Simon pa tap jwenn jistis tou. Se sèl ayiti pou yon moun fè yon zak konsa pou pou stil ap griyen dò konsa pou ap viv konsa men mwen mande jistis pou ni simon mwen mande jistis pou sa ke ki mouri deja yo sa yo tiye deja yo like nou menm meda like sa ki pi mal ankò mwen wè pwòf fi pwòf fi ankò ki kanpe dèyè nèg sa dèyè salopri sa pou pou ap nan yon sans pou ap pouse li pou ap pou ap joure pou ap joure pou mesye sa ke ke se ni Simon ki pa bon like nou dwòl anpil medam like jis paske yon moun ban nou yon ti lajan jis paske yon moun ban nou yon ti lajan pou nou vin fè makak devan moun like prefè nou pa pa like nou bese nou nou bese medam yo lè na fè sa nou bese medam yo like nou pa sipoze rele tèt nou fi poukisa ke yon moun ap fè yon zak malonèt konsa Kounya pou ap kanpe pou ap defann moun konsa, yon moun konsa, waww, like lespri nou pa, pa, pa nòmal, pa kite sa fèt, depiw avèk yon moun ke moun nan ap bat ou, lap baw kou, se leve kite kay lan, leve kite kay lan, so, depil fè sa yon premye fwa, li fè sa yon dezyèm fwa, kite kay lan paske lap toujou kontinye fèl, men pa leve mò sou moun, yo pa, like se sèl ayiti nan yon sans poum wè jan de bagay sa yo, jan de bagay sa yo fèt konsa, no, ou pap wè sa nan peyi amerika, pou yon nèg ap leve men sou yon fi konsa, Poul bagay li konsa, sel ayiti pou wè sa, like mwen menm mwen mande jistis pou ni simon, mwen mande jistis pou ni simon, so mwen mwen mwen be, yo si poze, yo si poze arete li, yo si poze arete li, yo pa yo pa fè sa, mwen mwen ta renmen yo fè sa but yo pa fè sa kote li, ni simon pap jwenn jistis li, ni simon pap jwenn jistis li, ayiti se yon peyi, like ay peyi a vin pi mal nan yon sans. Bon si ni simon ki ni simon pa ka jwenn jistis, kiyès kiyès pòv malerèz ki ka jwenn jistis? Waw waw waw waw waw waw waw waw waw so se la ke mwen kite video a m jis pa ka fin gade li anko like m twouve sa biza anpil m twouve sa dwòl anpil sa biza anpil pou yon moun bat yon moun nan eta sa epi tou pou l stil ap griyen dan l devan moun konsa waw.